Li, ke l trè enpòtan. Salvadò gen 300 polis pa 100 mil abitan plis 4 mil 200 militè pou mwatye popilasyon l. Pou l fè fas avèk sitiyasyon ensekirite pa li, Gary sa pran yo 2 zan pou yo wè de avanse siyifikatif. Jamayik sa pran yo 10 zan avèk 3 fwa pli de polis pa abitan e lame. ke nou menm. Wap raple ke Ayiti te gen lame l tou. Si n te gen lame, lotrejou la, m pa konn si w ap swiv, m si w ap swiv, Salvadò ap fè yon operasyon kont gang, li voye 500 polis, 2500 militè. Donk y a pa de dout jodi a, e tout moun rekonèt li, gen yon konpozant de ensekirite a ki reklame yon kapasite militè. Malerezman nou pa genyen l, e se li n ap fòtifye la a. Donk sa, sa m vle di w pa la se ke. Kisa, tann mwen Premye Minis, kisa, lè w fè konsta sa, kisa w fè de lè w rive a jodi a ak sa w fè? Premyè demach la se te konstate avèk lè patenè ke tout estimasyon yo te fè de sitiyasyon sekirite a te ensifizan. Nou bezwen lòt tip dekipman, nou bezwen bokou pli dapui, nou bezwen de materyèl pli sofistike e nou bezwen de fòmasyon pou polis nou ki pa sa yo t ap bay jiskaprezan paske n ap fè fas a yon enmi ki gen lòt kapasite, lòt atou. Donk nou wè nou vwayaje, w ap sonje sa, tout moun te di nou nou pa t dwe. Men nou kouri di patenè nou yo ke jan nou planifye apui a, jan n ap planifye ban mwen, nan se pa sa m bezwen. E sa a fè son chemen. Dezyèm bagay nou fè, se ke nou gade pou nou wè avèk resous nou genyen, an atandan ke n ap tann, avèk resous nou genyen kòman nou ka amelyore kapasite pa nou pou n defann tèt nou. Donk se kon sa nou pran de mezi imedyat pou n bay lapolis ke nou genyen an kapasite pou l defann li. E gari jodi a, lapolis la aktif sou 13, 14 fwon diferan. Polis jodi a oktòb la, novanm nan, se pa polis nou te genyen an jiyè a. Se pa polis nou vle genyen an paske n ap travay avè l toujou, y ap ranfòse l, y ap ba l lè mwayen, y ap ba l fòmasyon, y ap ogmante nonb dinite yo. Nou genyen 700, 700 la a k ap pran fòmasyon. O mwa de jiyè, nou gon 500 k sòti nan fòs espesyalize yo. N ap travay pou n ranfòse lame a. Nou kreye de fò, de operasyon konjwent ant militè e lapolis e se sa k pèmèt nou jodi a n ap reziste. sou 13, 14 fwon diferan e an menm tan lapolis ap reponn a alèt, lapolis nasyonal la ap montre l prezan lè l oblije reyaji e evidaman dan la mezi de sè mwayen men kòm m di ou avèk yon nonb, avèk yon chif ki poko sa l dwe ye pou n genyen batay la paske objektif la Gary se pa pou m pran yon tèt oubyen pou m pran de tèt se pou m genyen batay la se pou tout ayisyen ka al lakay yo se pou wout yo louvri Ou gentan devan w pou fè sa? E pou se fè,

Mèsenè yo kap pale a, sa di pou ranfòse la polis la pou fè operasyon, ba nou verite nou sou kesyon mèsenè paske CPT a trè en te trè enkyè donk yo te envitew donk di nou kesyon mèsenè la sal ye paske ou konnen mèsenè yo tiye prezidan deja donk gen nèg ki an difikilte anndan peyi a gen mèsenè te vini tou pandan te gon pwoblèm Kenskòf. Bon zòn nan boule. Donk depi e mèsenè e sou Jean Henry Céant gon pawòl mèsenè ki te pale e te gen gwo pwoblèm sou Jean Henry Céant. Jodi a mèsenè ankò. Quelle est la vérité sur cette question de mercenaires qui sont en Haïti? Scoop! Gary mwen m tande sa e vrèman m pa konn kesyon mèsenè. Men sa m ka di w se ke m ap itilize tout mwayen ke m gen nan men m. Tout mwayen ke lalwa ban mwen. Tout mwayen ki alenteryè de la legalite pou ke polis, polis nasyonal dayiti a, polis pèp ayisyen an, gen lè mwayen ki l fo pou l pa pèdi Solino, pou l defann Arcahaie, pou l pwoteje Pon Sonde, pou l entèvni Gresye, pou l kontinye pwoteje popilasyon an. Men pa avèk lè mèsenè.
Absoliman pa. Tout lè enstriman lego. lalwa ban mwen, m ap itilize l antanke chèf CSPN. Raple w ke responsablite pa m antanke Premye Minis, se de asire l ke lè polisye a fè yon konsta, lè DG polis la fè yon konsta ke li bezwen tèl tip dapui pou l kapab fè travay li, li vin jwenn nou lan CSPN, li di nou men sa nou bezwen pou n kapab opere. Responsablite pa m, se asire m ke polis la jwenn li. Se konsa l fonksyone a lenteryè de CSPN e angajman ke m genyen se sa. Pa kont, m ap di w, gen yon seri de bagay ki pa ka trete nan lari e ki pa p dwe trete nan lari. Gen yon seri de bagay ki dwe rete dè sekrè deta. Èske ou pale avèk nèg CPT yo sou kesyon sa? Nou te gen yon trè trè trè bòn reyinyon avantyè avèk CTP a kote nou elabore an plis de detay Kòman nou wè estrateji sekirite a, kote CSPN lan prale, ki dispozisyon k ap pran pou ranfòse kapasite pa nou pou n kapab aji? E mwen menm mwen te trè satisfè de echanj lan. Èske yo menm yo konprann dinamik eksplikasyon w ba yo sou kesyon mèsenè? M espere sa Gary, m espere sa. Paske mwen menm pou mwen.

Eske deja nou evalye pèfòmans gouvènman an? Mwen nou ap sonje ke lan debu gouvènman an premye sa n te fè se ke n te met tout minis yo ansanm pou n met yon fèy de wout. Chak minis gen yon fèy de wout detaye de sa l gen pou l fè, de tip daktivite. Se sou baz sa a ke nou reyini regilyèman avèk minis yo pou n wè nivo de pwogrè. M ka di w, e m byen kontan ou poze m kesyon an, nou erite de yon sitiyasyon ki eksesivman konplèks. Anpil nan minis yo menm biwo yo pa t gen. Budget moun yo pèdi 20 25 pou san de staff yo pa la de kad ki kite peyi a donk premye moman ki te yon premye moman devaluation de definition des besoins de mise en place d'une stratégie li pran tan poul pran e jan w di la m byen kontan w di sa sa fè 2 mwa sèlman depi minis yo gen yon budget donk se sou baz sa m oblije evalye w evidamment lè w lan popilasyon an tout sa se pawòl paske 4 mwa se 4 ans. Si w ap viv lontan, si w pa ka al lakay ou, ou konprann, si w pa ka al lopital, si w pa ka jwenn swen. Donk nou konprann enpasyans popilasyon an. Nan yn sètèn mezi li toutafè lejitim. Men 4 mwa, se 4 mwa. Patikilyèman nan yon peyi tankou Ayiti. M ka di w kanmenm, e m ka rasire w kanmenm, ekip gouvènemantal mwen gen la a, avèk nonm de minis mwen gen la yo, mwen wè a zye m. ke yo mete lè, yo pase jou, yo pa dòmi, paske y ap jwenn solisyon pou ede peyi a otreman. Otreman ou mèt kwè m, m pa t ap tolere yon segonn lan gouvènman. Se sa k rasire m. Mennan rezilta yo ap pran yon ti peu de tan. E sa, je panse ke les gens doivent comprendre ceci e se konsa bagay yo ap avanse. Men wi, an 4 mwa sa nou fè, nou fon, nou fon premye bidjè rektifikatif. Fè yon dezyèm bidjè, nou met anplas yon gouvèneman ann yn semèn, nou evalye bezwen lapolis la, nou chanje chèf lapolis la, nou chanje chèf lame a, fò ba yo tan yo menm pou yo fè evalyasyon yo, pou yo mete nouvèl eta majò yo, pou yo met anpil, fè evalyasyon pa yo de sekirite a, pou yo met anplas yon estrateji, pou yo ekipe tèt yo pou yo fè estrateji a, pou yo kòmanse bouje sou estrateji a, e an menm tan y ap bouje sou estrateji a, yo gen de zatak. Yo gen de atak k ap sot nan diferan pwen, fò yo reyòganize yo pou yo kontinye defann peyi a. Donk gen yon pwosesis, gen yon pwosesis ki mande tan, ki mande efò e anvi anfen ki mande pasyans. Se sa k fè nou kwè ke l enpòtan, e m byen kontan w poze m kesyon sa a, ke akò 3 avril la ki se sòkl, ki se baz, ki se. Sous lejitimite gouvènman an, nou pa t eli. Akò lka Trazavil la mande pou gen yon estrikti ki rele OCAG. Sosyete sivil la avèk de jan kan, de moun kankou Rony Desroches, kankou Edouard Paultre, yo reyini ansanm e yo fè nou yon pwopozisyon de OCAG. E yo voye pwopozisyon sa a tou bay prezidans lan. M twouve ke s on pwopozisyon ki ekselan. Mwen di Prezidan Voltaire, ann avanse rapidman, ann siyen OCAG la, k ap ban nou estrikti endepandant sa a ki pwab jisteman evalye pèfòmans gouvèneman an, enkliyan pèfòmans pa m, e k ap ka bay piblik la e popilasyon an kont randi endepandan e otonòm sou jan gouvèneman an ap fonksyone. Lè sa a ou p ap bezwen mande m non, w ap gen yon gwoup moun endepandan k ap ka di w ki minis k ap fonksyone byen, ki minis pa. Donk, n ap reyitere ankò ijans la, n ap pwofite de mikwo a pou n ankouraje Prezidan Voltaire,

Jan m di w la, menm lè sitiyasyon an nòmal, jeneralman, lè w gen Paleman, gen yon peryòd de gras kote yo pa konvoke w minis avan si mwa. Patikilyèman lè w konnen ke minis yo, e ankò yon fwa n ap raple, laplipa dè minis, se pa mwen ki chwazi yo, donk se pa pou m di w, pou w di ke Gari Koni, Premye Minis, ap eseye defann moun li mete oubyen ti kan pa l oubyen ti zanmi pa l. Men jeneralman ou gen yon peryòd. Popilasyon an panse e ou chwazi, hein, minis yo wi. Scoop! Jan n sot eksplike l talè a, jan n sot eksplike l talè a, baz akò 3 avril la se ke se sektè yo, se pati prenant yo k ap monte gouvènman an. Se pou sa ke lè m vini, Ministè de Ledikasyon, Ministè Anviwònman ki responsab asenisman, Ministè Travo Piblik, Ministè ki vrèman ap gen pye atè yo, se. cpt a ki dans leur sagesse chwazi e map kouri di ankò yn fwa kolaborasyon an trè trè bòn avèk yo jiskaprezan e minis regalyen yo janm esplike yo a paske nou te vle ke yo nèt nou pat vle ke son pati k chwazi yon minis dè finans yo te mande mwen menm pou mwen menm mwen pwopoze de non kem pwopoze ke yo menm an finalite yo chwazi donk san pou san minis ki la yo yo chwazi par cpt a 10 chwazi inikman par cpt a. ka t chwazi sou labaz de pwopozisyon ke se mwen k fè. Men nan deplèz, sa k enterese popilasyon an li menm, se menm pa sa, se kilè vil ap chanje, kilè sitiyasyon pa l ap amelyore. Si m te kwè jodi a la, jodi a la, ke si m chanje yon minis, sa vle di ke m p ap gen 700 mil moun nan nan deplase ankò. Si m te kwè jodi a ke si m chanje yon minis, sitiyasyon sekirite a ap amelyore. Si m te kwè jodi a ke 50 pou san popilasyon an k ap viv lan ensekirite alimantè, si m chanje yon minis, sitiyasyon l ap amelyore. M tap chanje minis lan, m tap devan pou m chanje minis lan. Men mwen mwen kwè lan evalyasyon ke m fè, se ke sa fè 2 mwa depi yo gen yon bidjè, sa akò 3 avril la prevwa kòman pou chanje minis, kòman pou fè refòm, konstitisyon an di kòman pou bagay sa yo fèt si se li ke w vle chwazi kòm referans. Mwen kwè fondamantalman ke fò m bay minis lan yon opòtinite pou l fè travay li anvan ke m di ke m ap chanje l. Otreman. Chak 2 mwa, chak 3 mwa map chanje minis. E lòt bagay ankò ki vin pi grav, moun ki ta vle vin sèvi peyi a pap pran chans vin sèvi peyi a paske yo konnen bagay yo difisil, si y a le risk ke apre 2, 3 mwa sou de baz ki pa klè, yo rele yo lan telefòn yo di yo yap chanje yo. Donk tou sesi pou dir ke remaniman ou pa remaniman mwen menm mwen toutafè. Pou ou, men m pwopoze yon apwòch, yon metodoloji ki transparant, ki ouvèt e ki baze sou la bòn gouvènans. Donk, mwen di, ann chita ansanm avèk prezidans lan, ann fè yon evalyasyon sou baz fèy de wout, ann gade pou n wè si gen minis vrèman vrèman ki pa rapò a lòt yo pa rive konprann metye a, pa rive debloke, ann retounen. a sektè yo paske sa se trè enpòtan. Youn nan bagay nou pa t fè sifizamman a mon avi an jiyè e mea culpa, m pran tout responsablite m sou sa, se ke nou pa t gen konsiltasyon laj sa avèk sektè yo. Mwen menm mwen pa t gen dyalòg avèk sektè yo e akò 3 avril la pwopoze kòman pou chwazi minis. M te pran metodoloji mwen menm, je l'avoue, paske m te vle al vit. M konnen popilasyon an t ap tann rezilta, m te vle monte yon gouvènman, m pa t vle tann 2 mwa. Men j'avoue, j'avoue ke akò 3 avril la trè klè ke se sektè yo k pou te pwopoze de non epi ki pou te pèmèt nou chwazi. Donk kounye a si n ap fè yon remaniman, m vle ke sektè yo tou de la table. M pa vle fè l san yo.

CPT, Non, le but aujourd'hui c'est de recentrer la transition autour de l'accord du 3 avril ki se sa k mete nou la e ki se sa k ban nou le peu de légitimité nou genyen puisque nou pa élu, nou pa gen légitimité pèp la, donk ann retounen a li, ann pa fè yon bagay bouyi vide, ann pa annik met yon minis, retire yon minis ki se moun pa m, met yon minis ki se moun pa w, ann fè l yon jan pou popilasyon an santi vrèman ke n ap avanse dans le sens de ses intérêts.

Se dyalòg ke nou genyen regilyèman pou m di yo ke mwen a lòt dispozisyon, men malerezman jodi a lè ke yo te pwopoze m lan l pa t ap posib. E m ap raple tout moun yo ke premye minis lan gen pou l fè yon ti depase, l ap ba nou sèlman 20 minit, n ap pral poze tout kesyon, men dyaspora a sot rele la, yon gwo lidè nan dyaspora a ki mande li di èske ap gen chans pou mwa desanm nan pou yo omwen yo ka vin wè fanmi yo an Ayiti. Map dil konsa ke deja sil se moun okap fòl al okap e nou vle kel antre si se moun okay fòl al okay sil se moun jakmel fòl vini map reponn li ke wi absoliman fòl vini fò yo vin pote kole fò yo vin depanse lajan nan peyi a fò yo vin ede ekonomi a relanse e fò yo gen konfyans ke yo gon gouvènman avèk yon polis kap travay a sa yo genyen pou yo kapab bay sekirite em di nou m di nou ke nou prale dan le bon sans. Konnen ke sa pran tan, m konnen ke nou poko wè rezilta nou vle wè yo, men mwen m ka di nou ke mizanplas ki pou fèt pou n genyen batay la, mizanplas ke mwen menm m ap evalye o jou le jou, mizanplas ap fèt. Evidamman nou gen anpil pou n fè toujou, bagay yo pa fasil, gen de avanse ke nou genyen ke m pa ka pataje a popilasyon an jodi a, men m ka di nou ke gen de avanse. M ap reprann sa m toujou di nou, fim sa pa gen yon. Ken lòt janl fini. La victoire sera au peuple haïtien mwen mande yon ti pasyans yon ti solidarité toujou men nap avanse. Nou pral pèmèt Davidson notre collaborateur poze w de kesyon tou men avan premye minis ou sot di yon bagay la ki atire atansyon m nesesite pou enplike davantaj lè sektè nan evantyèl remaniman si posib kap gen pou fèt nan gouvèneman e se sure ke ou deja tanmen chita pale avèk sèten nan sektè sa yo e yo genyen de ralbòl, yo genyen de bagay yo diskite avè w e pami yo nesesite pou ke sitiyasyon 3 konseye ki enplike nan skandal bnc a yo ta ekate yo nan konsèy prezidansyèl la donk etandone ke sa ka pa depann de ou men ou se yon branch nan egzekitif lan tou, e kijan w wè kesyon sa, eske w estime pou ta genyen chanjman ki fèt nan gouvèneman an, e fòk dabò e 3 mesye sa yo ki enplike nan skandal kòripsyon bnc a, yo ta ekate yo? Manno, mèsi pou kesyon sa. Sa m kwè, e fò m di nou san antre nan lè detay, yè ankò m ekri Prezidan Voltaire sou sa, se absoliman enpòtan, ke cpt a pwononse l sou kesyon sa. Se pa wòl mwen pou m di mwen menm, e m vle sa klè, si pou yo ale oubyen pa ale, ki quel est leur devenir, men m panse ke se archi enpòtan ke cpt a d'une vwa di popilasyon ayisyèn nan men pozisyon yo, men sa yo panse, pou popilasyon ayisyèn nan ka konprann. M panse ke se. toujou iresponsab pou lidè pou evite pran pozisyon sou de sijè paske yo difisil. Sa se konviksyon pa m e nou wè sa kèlkeswa kesyon yo poze m, mwen toujou pare pou m reponn yo. Donk jodi a, wi, m kwè ke l enpòtan efektivman jan w di a nou rankontre sektè yo ki gen de vi trè trè fèm sou sa, yo eksprime yo, yo pataje fristrasyon yo. E donk m panse ke pli ke jamè m ap ankouraje Prezidan Voltaire pou l travay avèk lòt manm cpt yo pou yo kapab vin di nasyon an ki pozisyon yo sou kesyon sa a. M ap pwofite di, e m byen kontan ou poze m kesyon an, paske dans une certaine mesure sa andikape gouvènans lan. M espere ke pa egzanp apre 4 semèn, apre. 4 semèn sa yo ke nou pa gen konsèy dè minis, prezidan Voltè ap ka rapidman òganize yon konsèy dè minis pou nou, paske sa fè 4 semèn ke nou pa reyini. E nou gen de dosye urjan. Nou te soumèt la fòmasyon don fon spesyal de sekirite ke nou bezwen an urjans, paske se a fon sa a m pral sèvi pou m alimelyore kalite asirans polisye yo, se a fon sa a m pral sèvi pou m achte ekipman pou polisye yo, se a fon sa a m pral sèvi pou m bay meyè benefis a polisye yo. Se yon fon ke nou bezwen. Nou gen plizyè direksyon jeneral ki gen pwoblèm, sa fè lontan ke nou bezwen avanse sou yo, don notamman youn ou de ki menm plis urjan. Nou bezwen cpt a e n espere ke Prezidan Voltè ap travay ak cpt a pou konvoke yon lòt Konsèy dè Minis pou n avanse sou yo. Nou gen, nou bezwen avanse sou meri yo. Donk n ap pwofite di ke nou ta, nou kwè ke li esansyèl pou 4 bagay fèt la dan lurjans. Cpt a ka konvoke lareyinyon

pozisyon ni sou kestyon 3 manm du cpt don non yo site lan afè la jistis ki pandan kounya.
Wi bonjou Manno, bonjou mesye le premye minis, rapidman m gen 3 kestyon ki pap trò long, gen anpil moun ki estime ke. Retou vè sektè yo se paske manke yon kolaborasyon antre ou menm avèk cpt a. E nan plizyè entèvansyon ke ou fè, ou montre gen yon bòn kolaborasyon. E gen plizyè enstans ki wè ke genyen yon pwoblèm o nivo de cpt a. Eske kolaborasyon wap pale a se yon ideyal ou son reyalite?
Nou gen 4 mwa. Sou 3 premye mwa yo, an yon semèn nou monte yon gouvènman. Nou monte yon CEP, nou monte yon komite pou refòm konstitisyonèl. Nou avanse sou plizyè dosye ansanm. Nou apwouve yon bidjè rektifikatif. Nou kreye yon nouvo bidjè. Nou rankontre chak vandredi ansanm pou nou diskite de sitiyasyon peyi a. Nou òganize ansanm avèk CPT a. Prezidan CPT Daló la an vwayaj New York. Donk nou pa ka di ke kolaborasyon an pa t bòn. Nan anven nan se vre, sèt an konsta jeneral ke depi anviwon kat semèn, mwen de mwa, y a dè ptit difikilte ke n ap rezoud, ke nou ouvè a rezoud. Pa pli ta ke lendi m te avèk CPT a, semèn pase yo te envite m, m avè yo. Chak fwa yo envite m, m toujou jwenn yon jan pou m al jwenn yo e pou n chita, pou n dyaloge de la manyè la pli transparant ke posib. Se sa k fè dayè ke nou konfyan, nou vrèman konfyan ke ti peryòd de latans de 4 semèn sa a kote ke bagay pwal avanse, pat avanse, ke rapidman y ap reprann fòm yo, ke cpt a ap rekòmanse ankò dinamik lan. Epi ou sot mande, men m dakò avè w, fò n aprann de leson 3 premye mwa yo. Fò n wè sa k te mache, fò n wè sa k pa mache e fò n ajiste. E m kwè ke youn nan pwoblèm ki fè w wè pèt de konfyans nan lidèchip tranzisyon an, se paske pati prenant yo jisteman Yo pa autour de la table. Se pou wè la. Dayè, anpil ladan yo denonse pwòp moun ke yo te voye lan cpt a. Donk il fo rekonsilye sèt strikti. Il fo la reetablir paske jan m sot di talè a, se li sèl sous ti lejitimite ke nou genyen. Donk nou pa ka pèdi l. Dezyèm kesyon rapidman, Mesye le Premye Ministre. Gen anpil moun ki panse ke. ki estime, paske nou menm kòm jounalis nou nan lari an, nou pale avèk moun yo, ke ou pibliye anpil, anpil foto, anpil videyo, e yo ap tann yon premye minis ki plizoumwen ateyan, oubyen nan le sans poze dè aksyon olye se dè imaj tout tan ke l ap poste sou rezo. Ki avi ou konsènan tout sa?
Avi m se ke. Popilasyon an, dans la mesure du possible, dwe konnen sa Premye Minis li, sa Gouvèneman l ap fè. Donk, li enpòtan pou w kominike, pou w fè l konnen alafwa opòtinite ke w genyen e defi ke w genyen. E jodi a. Si gen de enstriman k pèmèt ou jisteman pataje avèk popilasyon an sa w ap fè e li bay opòtinite tou pou popilasyon an ba w fidbak de sa l kontan, de sa l pa kontan. Se ke m ka di w pou si, se ke wòl la se asire mwen dabò ke enstitisyon ki jisteman responsab de mizannèv yo, yo gen mwayen. nesesè pou yo fè travay yo. Nou sot bay egzanp toutalè a, nou asire n ke ministè de lanviwònman gen sifizamman de mwayen li menm pou l ka fè asenisman lan diferan komin yo. Se asire n ke lapolis la gen lè mwayen ki l fo pou yo ka fè travay yo. Se asire yo ke gon sèten koezyon e kòdinasyon lan moun k ap fè mizannèv yo pou sa kapab mache. Epi evidamman se la responsablite de. d'être, de tenir imputable moun ki pap fè travay yo. E se wòl sa a ke nou blije jwe, ke nou eseye jwe dans la mesure de nos moyens. E jan m di w la, nou konprann ke gen anpil frustration e gen anpil insatisfaction. Se nòmal. Men nou la tou pou n di popilasyon an ke paralèlman a sa w poko wè kòm rezilta, men sa k ap pase.

se ke nou te ouvri nominasyon CPT yo a la konpetisyon, padon, nominasyon direktè jenero yo a la konpetisyon. Nou vin avèk yon pwopozisyon kote si w bezwen direktè nenpòt ki enstitisyon, patikilyèman sa k dekonsantre yo, m louvri l, m fè yon konpetisyon kote jèn gason, jèn fanm kapab vin prezante CV yo, fè agiman yo e chwazi si ce qu'il faut. CPT a davi yo menm ke non,

pou yo kapab kòmanse fè travay. Wala donk nou pral fè plas avèk Kanpan Joseph. Kanpan, bonjou. Bonjou Manno, bonjou Mesye le Premye Ministre. Donk m prale dirèk. Ou rive anfèt an Ayiti nan kontèks difisil e entènasyonal la konnen ke ou t ap vini. E nou, nou, anfèt, gen plizyè sous ki montre n ke gen de pwomès ki fèt, e sou baz sa a, ou te kwè ke ou t ap vini la a, chanjman t ap deja derape. Di popilasyon an, èske kominote entènasyonal lan twonpe ou de sou pwomès yo, oubyen yo an kou, yo poko rive respekte sa yo te pwomèt yo? Kanpay, m pa prale pa mil chemen. M trè ensatisfè

Fò konprann ke èd piblik o devlopman se youn nan pli ba ke n janm wè lè yon peyi an kriz. Donk sètènman, m p ap kache non ke m trè e m di yo sa tou, ke lanfan ayisyen, la jèn fam ayisyèn ki soufre nè pa mwen meritant ke sèt fam ki se twouve o Gaza ou an Ikrèn. E m ap kontinye di kominote entènasyonal la ke yo dwe nou pli de solidarite. Men sesi di tou, m ap pwofite ajoute ke mwen jwenn. ke resous nou yo trè mal itilize. Koripsyon se toujou yon gwo pwoblèm. M panse ke nou ka bokou plis efikas e efisyan lan jan nou itilize pwòp resèt pa nou ki deja trè ba, ki deja nètman ensifizan. E se pou sa ou wè pandan 4 mwa nou rewè bidjè a, nou alwe plis lajan pou edikasyon, nou ranfòse lajan k pral lan lapolis, nou nap prepare n pou n fè eleksyon. Eske nou konnen ke jodi a preske mwatye bidjè pou eleksyon an ke n deja sekirize, se dè fon ayisyen. Donk, ilè nesesè pou mwen, antan k ayisyen, pandan ke m ap di kominote entènasyonal la ke m atann mwen a plis, e yo dwe nou plis, men mwen menm tou m ap fè tout efò pa m pou ke m jwe wòl mwen antan ke peyi, e se sa.

Èd ke nou jwenn e jan apui bidjetè ki te bloke depi 2019 debloke pou nou pou ane sa. Angajman e m vle di nou sa, m kontan ou poze kesyon an. Youn nan pwoblèm ki te genyen avan nou rive tou, jan m di li, avan nòt arive, moun ki t ap jere kriz la te lajman souzestime l. Nou fèk fini avèk Ministè dè Finans, yon evalyasyon pos kriz, E alò ke anpil moun te kwè ke retablisman rekouvreman an tap koute dan lè santèn de milyon, jodi a nou konnen ke nou bezwen 1 pwen 5 milya apeprè poun ka met peyi a sou ray e poul ka redemare kòm sa dwa. Donk se tou sa ki pou te fèt. Men pou reponn senpleman a ta kesyon, kominote entènasyonal la, dwe kenbe angajman n e se responsablite n pou di yo dwe solidè a Ayiti e nou poko satisfè ditou de sa n ap wè la. Trè byen. Mentnan, Mesye Premye Minis, e lè ou te parèt, ou te parèt kòm yon nèg k ap vin konbat koripsyon. Jodi an, anpil moun ap tann pou pote yon revandikasyon ke yo menm yo pa ka pote, asavwa ke pa kolabore avèk mesye ki enplike nan koripsyon yo. Sètadi, siyen yon dokiman ke mesye ki nan CPT yo ki nan koripsyon mande pou koupe tèt Madam Dupuy ke w di la a ou genyen 2 chantye avèk entènasyonal lan ki an kou w. Eske Premye Minis Garry Conille prè pou l pase kòm yon trètr pandan ke l pral chita avèk konseye ki enplike yo, siyen dokiman, mete majistra, mete delege depatmantal, epi chanje, chanje direksyon jeneral, mete minis? Eske Premye Minis Garry Conille prè pou l fè sa a? E si ou ta fèl kijan pou popilasyon an wè-w?
Jan w poze kesyon an eksesivman konplèks men m ap reponn ou 3 bagay. La premyè choz se ke nou kwè ke li achi enpòtan pou cpt a pwononse l sou kesyon sa a. Nou kwè ke fò cpt a dabò responsablite premyè de di nasyon an kote bagay sa a ye se cpt a li menm. Anvan menm ke mwen menm mwen di sa m panse, sa m pa panse. E se sa nou fè, nou ekri, nou mande, nou pale, nou di cpt a, jodi a la a, gon pwosesis ki trè avanse, ou pa ka ret an silans ankò, gen lèt k ap sòti, gon jij denstriksyon an plas selon sa m konprann, apati de medya yo, li archi enpòtan pou ou pou di nasyon an sa sa vle di. E nou ba l on peryòd! pou l di nou sa l ap di. Dezyèm bagay nou fè, se ke nou konsilte avèk sektè yo. Paske nou vle konn sa sektè yo panse tou. Se yo k ban nou lejitimite. Twazyèmman, nou alekout de rès sosyete sivil la e de popilasyon an. Katriyèmman, nou an konsiltasyon avèk konsèy de gouvènman an. Lè w lan Leta, fò w pa presipite anyen. Fò w gen metòd. Fò w gen transparans. Pou ke lè w pran desizyon an, ou ka kanpe sou li. Soyez assurés d'une chose, mwen menm lan liy priyorite mwen, priyorite m se sekurite.